Nou gen plizyè pwen k ap domine aktyalite a la a maten an. Donk nou pral nan domèn imigrasyon, youn nan gwo pwen nou gen k ap domine aktyalite an. Se administrasyon Donald Trump lan ki mande Lakou Siprèm pou kapab retabli revokasyon liberasyon kondisyonèl pou lè Kiben e lè Ayisyen, lè Nikaragweyen e lè Venezyelyen. De quoi il s'agit? C'est quoi l'affaire? C'est que nou konnen ke administrasyon an te kanpe pwogram Biden nan, e non sèlman kanpe l, te vle tou revoke stati tout moun ki sou pwogram nan, ki se yon pwojè Donald Trump te genyen avan menm li te prezidan, lè l monte pou l revoke stati tout moun ki rantre nan pawòl. Donk sa li tante pou fè, te gen yon tribinal enferyè ki pran desizyon pou di non sa pa kapab pase, e Donald Trump fè apèl, lakou dapèl pran desizyon pou, e men ki moun ki genyen Donk lakou dapèl bay rezon se toujou lè imigran yo bay rezon kounye a Donald Trump li pase nan nivo ki pi wo an li ale nan lakou siprèm donk li mande lakou siprèm pou lakou siprèm kapab ebyen toujou ba l otorizasyon pou retire pou retire ebyen pawòl la nan men tout moun yo ki te deja rantre yo. Se gwo koze kap pale la. De moun ki deja rantre yo, non sèlman kanpe moun ki deyò, men moun ki rantre a, pawòl yo te ba yo a, retire l nan men yo, e retounen moun yo lakay yo. Lè w pran sans e fè sa Prezidan Trump vle fè a, se yon bagay ki ekstrèmeman, ekstrèmeman grav. men nap avanse. Nap kite sa epi nap tounen toutalè poun kapab baw plis detay, nou pral detaye pwen yo, ebyen lakou siprèm toujou ap ap ap panse la, bon kòm mwen ap di yap analize yon lòt rekèt administrasyon Donald Trump lan fè. e devan lakou siprèm toujou pou yo kab pran yon desizyon sou dosye tps yo, donk lè Venezyelyen yè swa te oblije reyini, donk lè lidè, lè benefisyè de tps yo reyini pou ke lakou siprèm kab pran yon desizyon, donk an favè yo, avèk de pankat nan men, donk Venezyela still not peace country, Kenbe tps la pou nou. Donk san tps la nap retounen. Donk se sa Venezyelyen yo ap di. San tps la nap retounen nan yon peyi ki an kriz. Donk san tps la nap retounen nan danje. Venezyela pa sef. Etc. Etc. Donk se konsa sitiyasyon li menm li ye. Nou pral gade sa ansanm tou. Se bagay ki gen pou wè. Donk avèk avèk dosye. imigrasyon. Donk Donald Trump li mande yon sese le fe de 30 jou a la Wousi avek Ikrèn e san sa donk la pran de nouvel sanksyon. Donk nap swiv match sa de pre paske Vladimi Poutine ki se prezidan la Wousi an pa bay Donald Trump anyen regle pou li e Trump ap bat pou l kanpe yon gè sou rezo sosyal. Youn nan demach Lawousi repwoche anpil paske yo pa kanpe gè sou rezo sosyal. Gè sa se nan rankont, se nan reyinyon bagay sa yo diskite men Prezidan Donald Trump li menm li vle fè bagay yon lòt jan e pansan ke li plis ke yon peyi. Konprann dòk prezidan an santi l prezidan plis ke yon peyi, li pase lòd jan l vle a nenpòt kèl gwo peyi pou yo obeyi ansanm avèk li. Donk medam e mesye, donk li pa pe, li pa posib paske Larisi se yon peyi e se yon peyi souvren, se yon peyi libre, donk pa genyen, donk pa genyen, amm, amm, posibilite pou ke Poutine li obeyi avèk Donald Trump tankou yon ti bebe. Gen ministè de la jistis donk ki kòmanse pèsekite moun ki t ap pèsekite Donald Trump yo. Donk fòk mwen di n ke America ou te konnen yè a se pa li menm ki la jodi a. Ministè de la jistis Donald Trump lan yo lanse yon ankèt kriminèl sou Letitia James selon plizyè selon plizyè sous medam e mesye. Yon gwo akò enbyen jwenn antre Wayòm Ini ansanm avèk Wayòm Ini ansanm avèk Lèzetazini yo jwenn yon akò komèsyal donk yo kalifye l de yon akò istorik enbyen enbyen responsab ameriken avèk responsab enbyen Wayòm Ini yo Se pwen sa avèk anpil lòt, pa bliye ke yè li menm, nou, yo gen anmenn fidèl katolik yo, fè genyen yon nouvo pap, medam ze mesye, Leon 14, se nouvo pap lan, ki se yon sitwayen ameriken, ki pase yon bon pati nan tan l nan Pewou, Egalman n kab di misye plis pewouvyen ke ameriken nan 10 dènye ane yo misye te fè o pewou avan ke misye li menm li te travèse a Wòm epi vin pap jounen jodi an. E Lèzetazini ki pa yon peyi katolik pèsòn pat janm panse se te yon ameriken ki tap vin pap paske Etazini pa yon peyi pa yon peyi katolik ditou e yo pat panse ke moun ta pral fè chwa de yon ameriken pou vin pap men jodi an m kab di w ke mond lan li nan men ameriken mond la li nan men ameriken yo gon prezidan ki la ki fè tèt li tou pwisan epi vin genyen le pap ankò ki se yon nan pi gwo lidè ki egziste sou planèt lan ki gen 1.4 milya moun donk sou enfliyans li Yon lidè ki gen 1.4 milya moun sou enfliyans li, se pa yon ti koze piti, donk vwala. Nou kab pale de, nou kab pale de tou sa nan emisyon sa a maten an. E avan tout bagay, banm salye ou bonjou, bonswa tout zanmi m yo. Kòman nou ye? M espere nou anfòm. Si n ap gade m la, nou la toujou. E nou di Papa Bondye ki anwo nan syèl la yon gwo mèsi ki fè m kado Yon jou an plis non pam se mph zanmim yo relem MP ma belle Elenie mpp lòt boul sik mwen yo toujou ap chèche yon non pou yo ban mwen se tout yon plèzi poum pase poum founi nou enfòmasyon maten an medam zye mesye map anonse n ke manmanm pa byen ditou donk li te fè ipertansyon e koz li ayiti aktyèlman and then pwoblèm ensekirite koz ke li pat kapab rive nan lopital, donk nan gran lopital e atan, e pa tèlman gen lopital la non pli an Ayiti, donk tout lè demach ou ete fèt, sikilasyon te trè difisil, donk li nan pwen ki vreman kritik, li nan pwen ki vreman kritik, bat nou fyè de li, nou fyè de prezans li, ki la nan mitan jiska mentnan, men si gen pli mal, se ke Donk si ta gen pi mal, se tap ke se tap pase a lotre bò, but nou sòm trè kouraje e dan se moman si difisil, mwen gen 79 an, donk se trè jèn, donk se ton bèl manman, son bèl manman e ki sou wout pou l di nou orevwa. Amen amen sa ka rive m panse ke jou map off lan se jou sa so but m su antren de fè tout lè preparasyon kil fo pou ke pou ke sil di nou orevwa pou ke nou kab fè sa avèk anpil avèk anpil jwa avèk anpil lanmou donk si n ta yon jou mwen off nan semèn nan a di a gen posibilite pou n gen yon e movèz nouvèl fòk mwen di w a chak fwa ke telefòn nan li sone on dirè se nouvel sa map resevwa donk feblès mwen se nan sa I love my mother a lot m te renmen manman m e m kontinye renmen l anpil anpil pou respè l te gen pou mwen se pa moun ki te janm trete m de non m se sak fè lè yon moun ret di m Moliè m etone paske manman m pa janm trete m de Moliè ditou pa janm trete m de Moliè je di te paske li gen 15 jou li pa pale Li pa pale ditou Humm li pa pale Pwoblèm nan avyon pa vole non pli Donk avyon pa vole Tout Tout bagay yo parèt enposib Ok Parèt enposib Nan Nan peyi a Donk Mwen toujou reklame Èd priyè Moun ki konn priye yo byen ke manman m te deside li menm pou l te ale a son aj donk but se ipètansyon an la mè trè jèn men se ipètansyon an ki deja frape l tèlman epi ki atake kè l ok so se moun mwen nou ye se fanmi m nou ye gen bagay fòk mwen mete nou okouran, m pa vle nou tande yo nan bouch moun, e di non pli fè yo ke yo pase inapèsi. Ok, I'm proud of my mother, enben puiske mwen fyè de manman m, e yon fanm ki fè anpil jefò, donk m trè fyè de li, so, so even mwen menm m pa w moun ki vann fanmi m sou rezo sosyal, um, m pa yon moun konsa so men m trè fyè de li so alò fòk mwen di n fòk mwen pataje lanmou sa mwen gen avè l la mwen gen pou li a ansanm avèk nou sesi nanpèch pa sela n ap rete soude you know kèlkeswa jan sa pase n ap rete soude n ap rete konekte epi pou n kapab kontinye but le pli gran pwoblèm se pa ma mère le pli gran pwoblèm se se se lè w se Ayisyen. Lè w se Ayisyen. Se yon fado. M felisite nou chak ki bay pitit nou yon chans nou fè l nan lòt peyi. M felisite nou. Chak moun ki bay pitit yo yon chans fè pitit la nan lòt peyi, ou wè w soti an Ayiti, e ou fè tout jefò ke w kapab pou bay pitit ou a yon lòt idantite, Se byen. Se yon fyète. M pa regrèt m te Ayisyen akoz ou menm.